Pou mwen kapab kontinye fòme nou e enfòme nou. Wi, si m gen yon kapasite, m, si m kenbe l pou, pou, poukont mwen, li p ap itil mwen anyen. Mwen dwe ekspoze kapasite a. Mwen dwe me, sa m konnen an, m dwe mete l osèvis de lasosyete. Wi kote ke yap pale de la parole de Dieu paka paka gen paka paka pa kapab pa gen si siksè e pa fòseman kote kap pale de la parole de Dieu paka paka pa gen siksè siksè men kote ki gen disiplin kote ki gen lòd paka pa gen si siksè yon enstitisyon ki pa gen lòd li pap ka pap gen siksè nan enstitisyon sa. Aswè a mwen vini pou m pale avè nou yon bèl sijè. Nou dwe kontwole vi nou pou nou pa echwe. Si Bondye ban nou kapasite, si Bondye ban nou entèlijans, se pa li menm ankò k ap desann. Gen de bagay, il y a des petites choses, Dieu ne va pas venir de vous aider de les faire, vous devez Vous devez les sa, les savoir. Ou dwe konnen yo pou w fè yo pou w kontwole vi w. Se sa ke m vin pale avè w aswè a. Ou dwe kontwole vi w. Ou wè sa w ap gade la? Ou wè ki sik pegi, sik pe, peryodik de la fam. Ou wè li? Men li. Men l ap gade, men w ap gade l la. Sik pe, peryodik de la fam. Yo te di, lè w pale de sik peryodik de lafanm, yo te di chak, konnen fi an li menm li fòme chak, chak mwa. E li ovile chak 14 nan mwa, chak katòzyèm jou. Mezanmi, ee levanjil! Se manman tout bagay. Menm jan la philosophie est la mère de toutes les sciences, anbyen m te kapab di la Bible est le livre des livres. Se la Bible ki vin ki ki manman tout bagay. Anndan la Bible lan w jwenn tout bagay. Gen moun ki mal, gen moun ki kretyen ki pa ka fè siksè, yo mal kontwole vi yo, yo mal konprann vi an. Sitou moun ki pa gen yon nivo o pwen de vi edika, o pwen de vi edikativ, ki pa, tankou li pa gen yon.

Mwen menm, antanke yon entèlektyèl, filozòf, m, sa m konnen an, m pa dwe egoyist avè l. Mwen dwe mete l osèvis de nou menm pou m ede nou pou nou ka konprann lavi, pou n ka konprann kòman nou dwe jere vi nou, kòman pou nou kapab, pa egzanp, gen yon erè w fè nan vi an, Sèlman erè sa, li ka koz yon echèk pèmanan. Li ka koz yon echèk forevermore, you know what I'm saying? E di, sela vle di ke li ka fè w, li ka fè w fè yon echèk, tankou echèk la di failure. E di, se vle di echèk. Li ka fon yon echèk ou pat swete. Si ke ou pa fix viw, ou pa prepare viw. Ou pa kontwole vi w. Ou pa mete control. Ou pa mete kontwòl nan vi w. Ou pral echwe. Ou pral echwe. Ou kapab echwe. Eskize m si w wè m repete kèk ti mo anglè, eskize m. Padon. Ou konnen depi ou pale yon pral anglè just map pratike nenpòt 4 lang anglè kreyòl fransè espanyòl eskizem si mwen yon ti mo anglè antre ok bon mwen fè ti ral mwen fè mwen fè ti e rale sa. Avan ke m antre nan devlopman sijè a, sa ke m pral di nou an. Wè sa n ap gade la? Sik peryodik de la fam. Lè n pale w de sik peryodik de la fam, ou wè fanm nan li menm li pe li fòme chak chak mwa nan ane a, li gen yon san ke l ap bay. San sa, san sa li m san k al vèse a, e paske l pa jwenn yon espèmatozoyid, Jis pou li kapab fòme yon bebe. Pou l kapab fòme bebe a. Ok. L oblije vèse san sa pou san sa, san sa pa ka ret anndan l pou l pa malad. E li ovile chak 14 jou, chak katòzyèm jou nan mwa. Nou, antanke fam, nou dwe konnen sa. Gen anpil kretyen kap di planin Bondye pa dakò planin. Kote l ekri nan la bib? Pa gen yon kote l pa ekri nan la bib. Yo tande moun ap di yo di tou. Pa gen kote l ekri nan la bib. Ou tap Bondye planif nan mo planin ou jwenn planifikasyon. Tout bagay ki pa planifye li pap sòti byen.

Bondye te bay lòm kapasite pou domine sou tè a kounye a, lòm si tèlman vin inyoran, lòm vin tèlman antre nan yon dimansyon de teryorasyon, nan yon dimansyon de enpirte, yo vin pèdi tèt yo, yo menm fè sa animal, bèt p ap fè. Sa kounye a yo vin pèdi. Pouvwa ke Bondye te ba yo sou latè a, yo vin pèdi pouvwa sa a. E yo menm vin bay Satan pouvwa sou tè sa a. E Satan ta vle menm dirije tè a. Pou le moman e pa lòm kap dirije, e Satan kap dirije, paske yo remèt li avèk Satan. Gen anpil moun kal legliz, yon legliz san etid, Legliz sa pa gen baz. Legliz sa pap kanpe. Legliz sa pap pote fwi. Yon legliz ki pa gen etid, ou pap fòme moun nan, ou pap fòme, ou pap enfòme moun nan, pa pap gen legliz. Ou pa ka yon kretyen, ou pa renmen fòmasyon, ou pa ka yon kretyen ou pap enfòme. Ou pa dwe repete pou repete, men fò repete, fò konn sa wap di an. Fòw konprann pou repete. Si w pa konprann ou pap ka repete. Lè sa w pral repete pou repete. Lè w repete pou repete san konprann, wap peche e w ka menm pral met antre tèt ou nan yon tou san w pa konnen. E sa fè Bondye di nan pwovèb, Lòm yon savan se yon bonm atomik. Si ke ou gen konesans, ou son filozòf, son entelektyèl e ou son kretyen, la ou gen kapasite pou konprann lòske yo di sa nan ki kontèks yo di l. Pou pa pran l nan yon kontèks ke l pa ye. Pou pa pran, pou pa konprann li otreman. Pou pa pale odela de sa ke y ap pale a. Wè sa m vle di nou? Ok. Kisa ke mwen, mwen menm mwen vle fè nou konprann? Mwen vle fè nou konprann gen de bagay nou dwe fè efò pou nou mete prensip nan vi nou. Pou nou pa echwe. Gen de kretyen, li met nan tèt li, Sèvi Bondye. Se vle di se konsa non, fòk ou konprann bagay yo, si w pa konprann bagay yo wap fè erè, si w pa konprann bagay yo se ou kap wè l, ou mal konprann li se ou kap wè l. Ok nou pral fè yon ti lecture nan Genèse 2 verset 28. Kote ke gen anpil moun kap di plan gen anpil kretin kap di Bondye pa rekonèt planin. Si Bondye pat rekonèt planin Bondye pa tap janm bay doktè a kapasite pou li kreye de medikaman pou li kapab ofri y mete medikaman sa o sèvis de la fam dan lobjektif De Louis anpeche ansent pou li anpeche l ansent. Ou wè sa m vle di la? Nan objektif pou li anpeche l ansent.

Chak moun gen yon kapasite diferan. Entèl ka yon kontab, entèl ka yon enjenyè, entèl ka yon doktè. Yo te di, sa w konnen an w ap mete l osèvis de mwen menm, sa m konnen an m ap mete l osèvis de ou menm, pou nou kapab viv. Yon kretyen, paske gen de legliz, yon legliz ki pa gen fòmasyon, ou dwe fòme pèp la. Ou dwe enfòme l. pou pa kite l viv dan lerè, pou pa kite l viv nan erè. Yon legliz ki pa fòme, yon legliz ki pa enfòme, li pap gen siksè. Mezanmi, apre de jodi an ki retire sa nan tèt nou. Afè ke Bondye pa konn sak rele planin nan. Konesans è de Dye.

Fòk nou konprann è gramatikal la. Pa sèlman levanjil. Pa egzanp, gen moun ki panse levanjil lan fòk si ke ou pa anmezi pou w konprann tèks biblik lan, ou dwe al kot yon moun ki konnen plis ke ou, ki pou ede w konprann li. Sa ka rive w. Wi, gen moun ki di fò w gen espri disèneman pou w konprann yon tèks biblik. Men, espri disèneman an la tou. Men fòk ou konprann règ gramatikal la. Règ gramatikal lengistik Il faut savoir la règle grammaticale linguistique. Pou ka idantifye nan ki kontèks ke otè a Pafwa pou konprann yon tèks biblik, fò w li tout chapit lan nèt pou w kapab konprann tèks biblik lan. Eske n konprann sa m vle di nou an? Ann pa met sa nan tèt nou ankò afè ke nou, gade sa men ni, e sa fè m mete sig, sik, men ni, wè li? Sik peryodik de la fanm nan. Mete l la pou nou. Pou n ka konprann byen. Bondye ban nou konesans ban Bondye ban nou Bondye fè pr e ban nou premye bagay la nou menm nou dwe chèche pou nou konn rès yo nou dwe fè efò pou nou konn rès yo nou dwe fè efò pou nou fè rès yo se pa Bondye ka vin fè ka vin fè yo pou li ba w konesans lan li ba w kapasite pou w manevre l ou dwe manevre l.

Bondye beni yo e le dans le mot Dieu les beni yo lè LES ki se atik defini dans la règ gramatikal fransèz lè l plase devan yon non li se atik. Pou li la pou l detèmine fraz la. Se Li fè pati ansanm dè detèminan pou detèmine fraz la, pou ede w konprann, pou bay fraz la sans, pou ede w konprann fraz la. Men lè l plase devan vèb, li li ranplase pwonon pèsonèl. Pwonon pèsonèl. Li di, Dye lè beni. Lè sa a, li prezante lòm. Li prezante tout sa l kreye yo. Bondye fin kreye syèl avèk tè a e tout sa ki ladan yo, e avèk lòm, Adan e Èv ke li fè, li be, li beni yo. Bondye, li di konsa, Bondye beni yo. Bondye be, beni yo. Lè sa prezante, lè, l e s sa, se pwonon, se pwonon pe, pèsonèl defini. Se yon pwonon pèsonèl. Defini. Bondye beni, beni yo. Sa vle di, Bondye fin kreye tout sa pou l kreye, ni syèl la avèk tè a, tout sa l te kreye pou l gen pou l kreye ladan yo. Li, tout sa l kreye, li kreye tè a, e tout sa l kreye nan tè a, avèk lòm tou, Adan e Èv, li be, li beni yo. Epi l di, Et Dieu leur dit, e Bondye di yo. Bondye fin kreye, espesyalman lè sa li prezante Adan e Èv. Li fin kreye yo, li beni yo. E l di yo, Swaye fegon, miltipliye, ranplise latè a. Li di nou fegonde pou nou, dan lobjektif pou nou kapab miltipliye latè. Lè sa potko gen moun sou latè. E mizè a pa t di konsa tou. Paske, nan epòk sa a, ou pa t bezwen plante, paske Bondye te kreye tout bagay yo nòmal. Bagay yo pa t di konsa, bagay yo pa t rèd konsa. Epi l pral di w, e la, e la, e la sijetise. La, la, dan le mo la. Assujetti se, vèb la se assujettir. L'assujetti se li konjige o pre e dezyèm pès o prezan de lendikativ, dezyèm pèsòn di pliryèl, se pou rezon sa, lè w ap pale avèk yon gwoup de moun ki anfas ou, itilize vous. Men lè w ap pale avèk yon yon grandèt, swa manman oubyen papa w oubyen yon depite oubyen yon senatè oubyen yon prezidan, oubyen yon moun ke w pa konnen w kapab itilize vou ok ou dwe voudwaye moun nan yon moun ke w alèz alèz piti zanmi w bagay sa yo nan langaj familyal la nan langaj familye a ou ka itilize l gen langaj soutni langlaj vilgè e langaj familye langaj vilgè se langaj lari an ok ou kapab titwaye moun nan moun ke w zanmi avè l ou di tu ou itilize tu. Men le pli souvan, Jezikri, Bondye sa fè l itilize v dezyèm pèsòn nan se paske li ap pale avèk yon ansanm de moun. Depi depi ou gen de moun anfas ou ap pale ou pa ka itilize tu ankò, ou dwe itilize vous. Ou ka itilize vous selon de depandaman de moun w ap pale si yon grandèt, yon moun ke w pa konnen ou ka toujou itilize vous menm si l pa li pa de. Men, Jezi Kris li menm, Bondye li menm, li itilize de a, se paske li t ap pale avèk de moun. Li t ap pale avèk Adan e Èv. Li di vou, lè men li pa ladan. Se vle di e kòmsi li di la si je tu si. Menm si ou pa wè vou an la, vou an li envizib, li la. Menm si ou pa wè pwonon. Pwonon an plase devan arti devan pwonon pèsonèl defini an. Men li, li la. L apwostòf sa, li pa ranpl, li pa atik kote li a. Si l te pase devan non, l t ap atik. Men, l apwostòf sa, l apwostòf sa li prezante. Li prezante, La terre, olye ke pou l di la terre ankò, e de menm lè l pral di Dieu les beni, olye pou al di w an Dye beni, Dye beni Adan e Èv, men bon li di, li ranplase l pou redui fraz lan, pou rann fraz lan pli kout, li di, Bondye beni yo, sela vle di Bondye beni Adan a Èv. La l pral di ke li pral, Bondye pral pase lòd, li la, li pral kontinye pase lòd, La i di miltipliye, lap pase lòd, se vle di lap di nou dwe miltipliye latè, nou dwe ranpli se latè, vle di yap li tilize se nou. Nou sa se vle li menm li pa ladan. Li gentan fin fè pati pal la ankò. Se vou, vle di ranpli se, se vou sa vek, se vle di men an kre ou konnen kreyòl la se nou, nou e toujou menm nou an, men an franse a gen yon distenksyon. Vle di nou, vou. Li di, Bondye ap pase lòm lòd, Nou dwe miltipliye latè, nou dwe ranplise latè. Epi l pral di, E! E sa a, se konjonksyon de kòdinasyon. E! Gon kondisyon la. Gon kondisyon la. Bondye ap di, Ranp, e, tande, l ap di w,

Li di E la si je ti si. Alelouya. Se anpil bagay sa yo, gen yon kretye ke m t ap swiv nan legliz la pwofesi an Ayiti, li di Bondye ban m 8 pitit! Epi moun nan pa menm gen yon goud sou kanè l. Moun nan se se bou li pa gen kòb menm pou l pran swen timoun yo. E fòse l ap fòse fè edikasyon timoun yo. Lè sa, kounye a lè w pa met kontwòl nan vi w, lè w pa kontwole vi w, kounye a w pral di Bondye pa renmen w, Bondye pa beni w. E tandiske Bondye te beni w, se ou menm ki mal kontwole vi w. Se ou menm ki pa met prensip nan vi w. Ankò Bondye di miltipliye, ranplisi latè, ou pede miltipliye, ou pede fè pitit. Ou pa menm kontwole. Ou di konsa Bondye pa konn planin. Konesans pa de Dye, kiyès ki bay lòm konesans? Mezanmi Ann sispann Gen de moun ki ala tèt nou li pa Li pa a la otè pou l nan plas la Ce qu'il faut doit être à la place qu'il faut. Fò moun nan an mezi pou l fòme w e pou l enfòme w pou l pa kite w viv nan erè. E fò moun sa, e sa pa m ap di viv pòt etwat. Malgre yo dur, men nan dènye tan sa a li oblije fò dur ansanm avèk asistans lan. Wi, mwen felisite yo. Yo pa sèlman ap ede w pou fè efò o pwendevi espirityèl, men y ap ede w pou fè efò o pwendevi ekonomi. E fizikman. An gwo, an sosyalman. Paske w ankò sou latè, ou poko nan syèl. Ou dwe viv tankou moun. Wi, ou dwe viv tankou moun. E pa sèlman, e pa sèlman chak jou ou gen yon bib nan men w. Ou gon chan despyès nan menw anmweyy jezi woo papa oo nan san konprann an anyen tandiske lè w kon lè w rankontre avèk yon masonlòj lè w rankontre avèk yon ajan di dyab lap pyeje w ou menm ou pa genyen de mo kle lap pran de ekspresyon pou li kapab konvenk ou e ou menm ou pa genyen anyen nan tèt ou pou defann ou. La Bible c'est votre c'est votre âme arm de vous defand arm offensive et defensive d'une manière spirituelle ou dwe fòme tèt ou lè ou pran yon pakèt pitit Bondye pastè a li menm gen de pastè m di pastè sa yo yo pa a la otè pou ranpli tach sa, tach pastoral la. Pou ou ranpli yon tach pastoral, e pa sèlman gen dimansyon espirityèl la, men fò gen dimansyon sosyal la tou. Fò gen dimansyon edikativ la. Fò gen dimansyon sosyal la. Si e pa sa ke w ap mennen pèp lan a la bouchri. W ap mennen pèp la nan twou. W ap ba l bagay yon gwosomodo. E de mèm gen anpil pastè ki lè yo antre nan yon vèsè biblik y ap pale de bèt, yo annik lage bèt, lyon, men yo pa entèprete l pase labib kòde, se yon pwofesi l ye. Fòk ou chèche pou w konprann li. Y annik di w, y ap esplike w liv Dànyèl la, gen yon bèt ki pral sòti. Waw! M pap antre nan sijè sa. Se pa bèt vrèman vre, men se jan lòm pwal ye, yo konpare yo konpare lòm nan tankou yo Vladyen Poutine. Yo konpare l tankou yon wayòm ni an tankou yon wayòm de lou an fòm de lyon epi Lèzetazini yo konpare l kòm yon èg, Lawis Lachin yo konpare l kòm yon dragon. Mezanmi se pa se pa dragon n pral wè vrèman vre k pral batay men se jan dra jan lòm jan jan jan yo pral kriminèl jan yo pral pwisan e sa fè yo konpare yo yo pran yon zwazo pwisan pou yo kapab konpare yo labib kòde labib se yon se yon liv misteryez misterye se yon liv mistik. Se yon liv e pou yon bagay ke w ka annik li l pou w konprann li konsa, fòk nou esplike pèp la byen, fòk nou fòme pèp la byen, fòme l e enfòme l. Nou kapab enfòme l men n pa fòme l. Nou enfòme l gon Jezi, nou enfòme l gon Jezi k ap vini, men nou pa fòme l pou l ka byen pran lavi l oserye, pou l pa pèdi nanm ni. Nannik di l, Jezi ap vini, men ou pa fòme l byen kisa pou l fè pou lè Jezi vini pou l pa dòmi deyò. Mezanmi, ann retounen nan sijè a. Oke, li di la si je tu se. È laposò sa li ranplase la tè. U di e, gon kondisyon la, mwen di nou sa ankò, gon kondisyon.

E, gon kondisyon la wi, Adan ak Èv. Pandan ke m ap di nou, Ranplise latè, mwen beni nou. M ap di nou, Ranplise latè, men fèt atansyon! Bondye pre, prevwa. Nou dwe kontwole latè. Nou dwe kontwole sou, sou tout sa ki sou tè a. Li di, E domine su lè pwason de lamè.

Li gentan prevwa, li te gentan prevwa gen yon sèpan ki pral tante Adan e Èv. Sa se emi ki ap move sou latè. Li dwe, li di nou dwe domine sou, sou tout. Nou pa kite, nou pa dwe kite se yo ki dwe, ki domine sou nou. Jounen jodi an, nou wè ke anpil lòm remèt dominasyon sa. Avek les animaux gen bagay animaux pa animal pa fèt lòm nan fèl e kòm si lòm nan vin gen animal la gen vin gen plis respè pou Bondye ke lòm nan eske nou tande sa map di nou an e pa sèlman de de sik peryodik de la fanm nan vin pale nou sa antre ladan tou men pou nou kontwole nou menm kap fè pitit. An nou ap kretyen ki mete tèt pou nou tèt pou nou nou panse se nan syèl nou ye afè di w planin planin e tout nan mo planifikasyon nou dwe planifye pa pede fè pitit san gade ou fè pitit lan avan w fè timoun nan fòk ou dwe gade o pwen de vi ekonomi èske w ap ka pran swen timoun sa lè w ap gade se pa sèlman entènasyonal la e pa sèlman politisyen ayisyen ki mete ayiti nan povrete a. Men, men, yo konplis ladan. Sa m vle di yo konplis paske yo pa fè edikasyon pèp la. Yo pa fè edikasyon pèp la. Yo pa fè edikasyon seksyèl pèp la. Yon pèp ki pa edike l pa ka fè siksè. Yon pèp ki pa edike l pa ka devlope. Li pa ka devlope, non. Educativo Fòk fò pèp la fò gen edikativ Fò gen edikasyon Eskize m Yo mal edike pèp la Mezanmi. Se pa moun kap vin ede nou men ou dwe ede tèt ou tou wi ou bezwen yon moun ki pou ede w men se pa moun kap vin ede w a san pou san wi mezanmi ann pran ann gen anpil lòm m paka konprann yo fè pitit fè pitit san kontwòl. Wap fè pitit fè pitit san kontwòl tandiske ou pa gen yon mwayen ekonomi ki kapab reponn avèk timoun sa yo. Wi banm retounen nan sa kem tap di an, se pa sèlman entènasyonal la ni nasyonal la ki mete peyi Dayiti nan sa li a, men pwòp nou menm rayi tèt nou. Pwòp nou menm ap akimile lapovreti an Ayiti. Nou dwe mete kontwòl nan vi nou. Se sa n ka fè n fè. Se sa n ka di n di. Pede fè pitit. Men edikasyon. Kiyès ki pral fè edikasyon pou ou? Pede fè pitit, lage yo sou kont moun. Lòt kou pa prepare pou timoun sa, ki sa timoun sa lò, lò yon paran pa prepare pou timoun nan, timoun nan pral pase mizè, timoun nan pral soufri. Mezanmi, m pral fini pou m di nou, mete kontwòl nan vi nou. Kretyen ki ap pran pòz mete tèt, tèt, tèt ou anba, ann chèche fòme nou, chèche, ann chèche fòme tèt nou e chèche enfòme tèt nou. Chèche ede moun ki pou fòme nou, sa k pa kapab yo, chèche moun ki pou enfòme nou. Fòk nou konprann nou poko nan syèl nou ankò sou latè. Ok. Ke Bondye beni nou. Ke Bondye kontinye vèse gras li sou nou, paske san Jezi Kris lan te koule, se pou l te kapab ban mwen, mwen menm ansanm avè w lavi. Se poutèt sa Kris li menm, li te aksepte pran lakwa Li te aksepte fè sa lalwa Moyiz nan pa t ka fè a, sa san animal yo pa t ka fè a. San animal yo pa t ase pu pou te pirifye latè, pou te sanktifye la, pou te sanktifye moun ki vle, pou te retire peche nan mond lan, pou vin avèk yon nouvèl dispansasyon ki se lagras, Jezi Kris te oblije antre nan lye sen an avèk pwòp san l. Li te aksepte koule l pou l te kapab ban nou yon lòt opòtinite, ki se lavi etènèl, pa sèlman lavi etènèl, pou l pou n te sispann mache anba dominasyon satanik, pou nou te kapab jwenn yon lòt opòtinite pou n ka kominike avèk Dye, pou nou ka fè siksè o pwen de vi espirityèl, edikatif, ekonomik, paske nou ankò sou latè. Nou dwe viv tankou moun. Nou dwe viv tankou moun dwe viv. An ann pa fè timoun yo san reflechi. Nou dwe fè kantite n ka fè, kantite n ka pran swen pou yo pa soufri demen. Se te frè Riel Carlos, dit l'enfant de Dieu, anj lan, òm fò, lib la. San enkyetid la, òm enfayib la, imòtèl la, pa san Jezi Kris la.